Wi frèzesè Nou kontan pou Nou avèk ou Nou di w mèsi paske ou toujou chè videyo Nou yo sou Facebook ou toujou e lak videyo tou sou YouTube e ou toujou pataje pou Nou e m remèsye w tou paske ou toujou follow pay radio Alò e chanèl sa ki vle di e si Bondye pou nou kiyès ki ka kont nou e kontinye ou kapab abòne sou e youtube follow paj la sou facebook. Lan efezyen 6 li di efezyen 6 li di. Pitit son kado Bondye bay manman ak papa. Li di manman ak papa yo, yo gen pou yo e bay timoun yo fòmasyon. Alò, fòmasyon an selon prensib Senyè a. E donk manman ak papa genyen pou e moutre timoun yo chemen Bondye. Ki vle di fòk manman papa e ou genyen Bondye ki Bondye nou tout. Ki fè nou ak sanblans li, imaj li. Donk, fòk nou e. Depi o baz lè timoun nan piti, pou ou pale l de Bondye, pou w fè timoun sa gen krent pou li, pou l renmen Bondye, pou w fè timoun nan konnen. Gen kote ou gen dwa pa la men Dieu est partout, Bondye la tout kote, ou menm manman ou absan, ou menm papa ou absan men Bondye prezan. Li dwe genyen krent pou Bondye. Men sa Bondye vle pou moun fè, men sa Bondye pa e pa odone moun fè. Donk e fòl ou di timoun nan tou li dwe gen krent pou sosyete a. E tout sa Bondye kont yo, e sosyete a, e anpil nan yo, e yo menm tou, e de bagay sosyete a, e yon jan pridan de yo. Enben, frè m ak sè m, sa li enpòtan. Pou w pale ak timoun yo. Manman, ou dwe kreye yon tan pou pitit ou. E papa, ou dwe kreye de tan pou pitit ou. Bay pitit la konsèy, fè pitit ou zanmi w e fè l bay timoun nan konsèy tou. Non sèlman. Pou l respekte moun ki pi gran ke li. Pou l respekte sa k pa pou li. Pou l pa gen anvi de sa k pa pou li. E toujou ankouraje l pou l genyen krent. pou Bondye. Donk sa li trè enpòtan e li dwe gen krent tou pou sosyete a pa egzanp pou l pa manyen sa k pa pou li epi pou l renmen. Bondye, ak tout kè l, ak tout nanm li, mande pou e don, e toujou ankouraje pitit ou pou l li Labib, Pawòl Bondye, anvan l manje, e ankouraje l pou l lapriyè, pou l di Bondye mèsi pou manje a, lè l fin manje tou. Poul di Bondye mèsi. Anvan timoun nan dòmi ou menm manman ak papa priye ak pitit ou e e priyè manman se kèlke choz pou pitit li ou menm gason Apote Pyè di e ak anpil lapriyè pou gason yo mande Bondye lapriyè pou madanm yo pou Bondye ka fè madanm yo gras. Lè w se mesye marye, lè w gen madan marye, ou dwe lapriyè pou yo. Paske, Bondye ta di, apote Pyè ta di konsa, e fi yo ta lapriyè anpil. Li di, non, e ak anpil lapriyè pou gason yo, lapriyè pou madanm yo, pou Bondye ka fè madanm yo gras. Kounya wa konprann lè e fanm nan ki konvèti ou menm gason pa konvèti lè ou wè e fanm nan t legliz ou menm gason wa ou lan bal ou lan rara alò ke ou genlè pa tande sa Mdou apote pyè di e anpil lapriyè pou gason yo e mande Bondye gras pou mari yo konsa pou madanm yo Alò, e pou, e pou gason yo mande pou yo lapriyè anpil pou madanm yo, pou mande Bondye gras pou madanm yo, konsa pou Bondye ka fè madanm yo gras. Konprann? Pou ma, pou Bondye ka fè madanm yo gras, konsa pou yo arive sove wi. Han! Donk, e apote Pyè ki di bagay sa a. Donk, ou, ki vle di, ou menm gason, ou gen enterè pou ou priye pou madanm ou. Ou gen, e, pa kite madanm ou sou jenou l epi ou menm ou chita sou yon kanape ou devan televizyon oswa ou devan odinatè. No! al jwenn li la la priye an prensibe ou t dwe ap priye pou madanm ou pou kenbe menl pou pwonose benedisyon sou li pou priye pou Bondye bal gerizon sil malad pou Bondye ka bal sante wran e ou dwe fè sa pou madanm ou chèzami donk mwen kwè ke. Bondye, lan mizerikòd li, lan gras li, lan konpasyon l, Bondye konn fè anpil bagay. Renmen pitit ou, pa rele sou pitit ou, pa fè l wont lan sosyete, epi pa eksite yo. Tout sa w ap fè, pran opinyon pitit ou, chache fè zanmi avèk li. Mwen, m swete ke ti sa m pote pou ou a, w a apresye li. Madanm, renmen mari w, mari, renmen madanm ou. E fè tout sa w kapab pou nou viv tankou de pijon. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye ki fè syèl ak tè a, Bondye va beni nou. Mèsi.